Bonjour bonjour bonjour bonsoir mes chers amis e nan jodi a mwen pote yon video pou ou pou kap trè bon kap trè itil pou ou tit li di konsa ke koman pou ou verifye eske ou vyole dwa dotè sou chanèl youtube ou petèt gen anpil nan nou ki ka vyole dwa dotè san nou pa janm kou rann kont si nou vyole dwa dotè pandan se tan ke chanèl nou ap grandi epi nou vyole dwa dotè Nou gen sa yo le copyright sou chanèl YouTube nou e sa vrèman vrèman vrèman danje si tout fwa ke ou vyole dwa dotè ou pa konnen pou kouri elimine dwa dotè ke ou vyole a. Byen avan, kite m pran le tan pou mwen remèsye chak grenn zanmi ki deja abòne avèk chanèl YouTube la e ou menm tou ki poko abòne avèk chanèl YouTube la deja mwen di ou fè sa le mieux vite que possible Epi pou kapab ede nou e se konsa nou menm tou nap travay pou ou pou ou kapab grandi ansanm. Mentenan pa bliye kem diw ankò non an se Erol Fleury Style Jules deja m swete nouvo abòne m no byenvini. Jodi a ki videyo m pote pou nou se kòman ou kapab verifye eske ou vyole dwa dotè sou chanèl ou. Pou verifye l li trè senp ann gade ansanm premyèman ou prale sou sa yo rele Google Chrome Meni, ou ale sou Google Chrome. An tann li download. Maintenant, lè ou rive sou Google Chrome, ki sa ou fè lè ou rive sou Google Chrome? Si tout fwa ke telefòn ou an pa sou vèsyon òdinatè, tande sa byen, premyèman, ou prale nan ba de rechèch la la, nan ba de rechèch sa la, meni. Pa egzanp, si tout fwa ke telefòn ou an li menm, li pa sou vèsyon òdinatè a, sa w ap fè, w ap pral ekri www.youtube.com, men li deja parèt anlè a, w ap bay ladann, w ap bay ladann, ekskize, www.youtube.com, ke m reprann pou ou ankò, www.youtube.com, ou voye l ale. Tann li monte. Ok men lap download net la yon ti kras lan an nou tann li avanse avek pasyans. Kitel telechaje kounya lè w fin bay la ou prale nan 3 ti pwen sa yo anlè la men yo ap gade nou 3 ti pwen sa yo anlè la wap bay ladann. Ok ou pral voye telefòn ou an sou vèsyon òdinatè pam nan te deja sou vèsyon òdinatè men pou montre ou menm paw la pat sou vèsyon òdinatè kòman pou fè m te oblije tounen dèyè pou m kapab montre ou kòman pou voye sou vèsyon òdinatè ou bay li la pam nan li an español li di sitio de escritorio paw la ap di si l an fransè l ap di vèsyon òdinatè si l an anglè l ap di lap di yon lòt non, men wap wèl gon ti kare devann konsa wap bay wap seleksyonel, an nou seleksyonel men li paw. Kounya lap monte. Ok. Li deja sou vèsyon òdinatè, an nou tann li, an nou tann li grandi, an nou tann li download pou nou kapab wè ansanm. Pwosesis yo. Entènèt mwen yon ti kras lan, men m ap envite ou an pran yon ti pasyans avè m. L ap monte, l ap monte. Paske mwen gen plizyè zanmi m ki te gen pwoblèm sa yo rele e. dwa dotè la, men mwen menm mwen te genyen l tou, men mwen te elimine dwa dotè pa m nan pase m te vyole yon dwa dotè, kòman m te vyole l se yon zanmi m ki te voye yon videyo ban mwen m te mete sou chanèl la, epi avèk videyo sa a apre kèlke tan m gen zanmi m k ap rele m k ap di m Erol ou vyole dwa dotè, ou sa k pase ou vyole dwa dotè, enben lè m gade mwen wè egzakteman mwen te vyole Dwa dotè sou chanèl mwen. Mentenan, kounya la ou prale sou foto ou la. On kote wap wè on ti pwofil ou a monte la, wap bay sou li. Kounya lèl bay sou li, ou prale egzatteman kote ki di YouTube Studio. Ou wè li? La a YouTube Studio, e men ou klike sou YouTube Studio. Ann tann li grandi. Ou klike sou YouTube studio, ann tann li monte. Ann pran ti pasyans paske entènèt la vrèman lan. M pa konn sa k pase jodi a, entènèt la lan anpil. Ok mèt, ann fè yon ti zoom li. Ok, kounye a lè w zoom li, w ap vini la. W ap wè premyèman pwofil la parèt. W ap wè Aprè anba foto pwofil ou a wap wè panèl de kontwòl la li parèt, li gen 4 ti kare, li gen 2 ti kare avèk 2 rektang, wap wè yon sin anbal ki se sin videyo. Kounya ou pral klike sou videyo, pach ou bay sou videyo, ann tann li ouvri. Ann tann li ouvri, ou pral wè egzakteman èske ou vyole dwa dotè. Dia, Men li monte, men li parèt, kounya la wap wè premye videyo a li make piblik epi li make niguna, an espanyòl li di ninguna men an fransè lap di aucune, dezyèm nan make ninguna, sa a son videyo m te mete mwen te efase l, tout videyo m men yo tout make ninguna.

Se la a yo t ap di m èske m vyole dwa dotè ou non, li t ap make reklamasyon. Kounye a la, se la w t ap vin konprann. M pa vle fè videyo a twò long zanmi m yo, pwochèn fwa mwen pral mete yon lòt videyo ki pou di konsa ke kòman ou kapab veri, ou kapab elimine dwa dotè sou chanèl ou. M pa vle fè videyo a twò long. M espere ke ou menm ki abòne, aktive ti klòch notifikasyon an a chak fwa ke mwen lage yon lòt videyo. ki pou kapab jwenn li e konsa tou videyo kap di kòman pou elimine dwa dotè la ou kapab jwenn li sou chanèl ou a gen dwa dotè mezanmi ki tèlman strik yo ka menm mande pou youtube elimine chèn youtube ou a men gen dwa dotè ki pa strik tou konsa tou genyen ki strik dwa dotè ki pa strik yo videyo sa gen dwa paka monetize.